e kote ke tout sosyete, tout famiy an, e tout medya yo tou, e jèn yo tou, ap pale de, malerezman, de ensidan malere sa yo ki pwodui kote ke 2 jèn sa yo, yo mouri kalsine. Yo te kite kay yo madi 23 jen 2020, kote ke vè 7 tè edmi yo te kite kay yo di maten, yo ta pral nan yon repetisyon nan Levilat, e kote ke yo pa janm tounen Fanmi yo pa janm arive jwenn timoun sa yo e nal dekouvri kadav sa yo kalsine nan Tabarre 41. Nap di ankèt lan sanse fini o nivo de la Direksyon Santral de la Polis Jidisyè. Nou rete nan faz entèpelasyon e nan pwochen konferans lan nap an mezi Pou nou kapab elabore plis e tou vini tou a moun ke nou entèpele yo. Deja genyen plizyè moun ki tande, a savwa fanmi pwòch 2 jèn sa yo, egalman l'artiste Misty Jean ki tande PDCPJ la. Nou sou de trè bòn pist, vrèman de trè bòn pist, e n ap fè limyè sou dosye sa a, e popilasyon an gen pou okouran trè pwochènman de dosye sa a ke nou pratikman deplwaye nou pou ke nou kapab pote yon rezilta bay popilasyon an, pou sosyete a ki viktim, e jèn yo tou ki ap pale de sitiyasyon sa a malerezman ki rive 2 jèn. ki te gen tout avni yo devan yo, ki te gen lavi ak boulva devan yo, men malerezman, yo pèdi lavi yo, malerezman. Nou te pale doun kad kote ke nou te mennen yon operasyon. Konsanan 2 jèn ki mouri yo, èske dcpj te rive. fè prelèvman an pou nou wè si efektivman se 2 jèn yo, sa se premye kesyon. Dezyèm kesyon, dosye Dadou Jamba a nou te anonse ke gon ankèt dcpj louvri sou dosye sa a, jouk jounen jodi a la nan ki pwen ankèt la ye? E n ap kòmanse pa dezyèm kesyon an pou nou di ke li ankò an kou o nivo de

Se malerezman se vre kò minè sa yo e jan nou di toutalè a nou pratikman a 90 pou san fini avèk dosye a, nou pral kounye a nan stad entèpelasyon. Dizon nou pral arete moun e popilasyon pral wè moun sa yo ki enplike nan lanmò, nan asasina. Casimir de Gentilhomme. A 90 pousan de ankèt la ou kapab di deja kisa k te mobil krim nan? E bon se sèten ke lè n ap fini avèk arestasyon an n ap bay chèf dakizasyon an. E nou kapab tou elabore anpe plis. Men sa k pi enpòtan an nou sou la bòn wout e nou di popilasyon an mèt fè n konfyans e o moman opòten nan pwochen konferans lan Nou ap aranje nou pou ke nou kapab okouran de dènye evolisyon an e wè moun ke n arete nan kad dosè.
Bon, e jan nou di li an, e de tout fason genyen asasina, genyen meurtre, genyen homicide. Se homicide justement k ap travay o nivo de sa. Men jan nou di an, e tout sa k ap genyen an tèm de enfòmasyon nou ap an tout transparans popilasyon ap okouran. Yo se gang ame pot pawol e genyen e yon alyans ki fèt a travè gang ame yo kote ke gon gwoup ki rele G9 e n konnen gen yon sitwayen ke la te gon konferans de près ke l bay kote ke nou te mete yon avi de rechèch dèyè sitwayen sa ki se ansyen polisye Jimmy Cherizier e mentenan nou te pandan peryòd kowona a e nan moman konfinman nou te wè leta ayisyen yo te gen e. Yo te gen distribisyon ke yo ta fè. Nan kad distribisyon sa yo, nou te wè Jimmy Cherizier akonpanye de polisye ap ap bay manje nan zòn bò lakay li. Jodi a la, kisa lapolis Saliem ap fè an si konsène avèk kesyon G9 la? Answit, nou wè ke e Jimmy Cherizier yè li nik bay lòd pou ke anba de de bare, travay kòmanse fèt. Pozisyon lapolis la. Ecoute moi.
E kòm ou evoke kesyon kote ke gen polisye. jou ke yo tap fè distribisyon manje nan zòn sa, kote ke li menm li te prezan ak kote yo te koupe polisye yo. E mwen kwè ke enspeksyon jeneral te li menm elabore sou kesyon sa a. E je kwa ke swa pòt pawòl la oubyen enspektè jeneral an chèf lan te pale e yo te menm odisyone polisye nan kad dosye sa a. E nou kwè ke nou te pale de sa. Bon, asavwa lòt aspè nan kesyon an, n ap di o nivo de lapolis nou menm nou rete nan kad travay pa nou. Kote ke nou te lanse yon avi de rechèch dèyè l e nou ankò detèmine pou ke nou kapab arive epengle l e kondui l devan lajistis. Men pou do, bon se sèten ke tout popilasyon an wè li e nou touche pa sa tou. E nou menm n ap rete nan kad travay nou e nou konnen ke sa kapab rive gen de entèpelasyon ki kapab pran plis tan. pou arive jwenn yon lòt, nou konprann sa, e nou konprann tou atant tou, e nou konprann tou kesyon an tou, men fè nou konfyans ke n ap arive jisteman fè travay nou nòmalman nan kad ke lalwa mande sa. Pi gwo chaj pawòl, pi gwo chaj pawòl, J.
Nevil, alò, nou wè, nou konnen ke lapolis te anonse ke yo barikade Bisantnè la pou dè rezon de sekirite, jodi a la nou wè ke li debarikade, ki rezon k fè l, pou, alò, sou ki baz lapolis? debarikade l, ki eksplikasyon li kapab bay popilasyon sou sa a? Mèsi anpil. E mwen te pale avèk otorite lapolis maten an. Zòn nan toujou barikade e toujou gen prezans blende ladan l. Men l kòmanse debarikade? Èske sa te kapab rive ke kèlke moun nan popilasyon an kapab ta rive pouse separatè a? Men kòm aspè vi a enpòtan pou nou. Dabò, nou prefere evite ta gen moun ki viktim olye ta genyen moun ki viktim. E mwen pa vrèman kapab pote yon klarifikasyon a kesyon w poze m nan paske m pa t gen tan pale avèk responsab komisarya Pòtoprens lan pou l te di m egzakteman èske gen de kote ki debarike, ki pa barikade ankò. Men, avèk otorite sa a ke m pale a ke m kapab fè konfyans, zòn nan li ankò barikade e se de mezi ke n pran pou dabò pou n pwoteje popilasyon an e nou konnen tou dan le tan te genyen yon sanm danlèvman ki te fèt e se la a ke yo te sekestre moun alò se yon mezi ki pran e li mentni jiskaske nou arive nou menm e pèmèt ke sitiyasyon an tounen nan nòmal li e popilasyon kapab vake libreman. nan aktivite l byen sur ansanm avèk popilasyon an. Toujou sou kesyon Jenèf lan pòt pawòl, èske nou menm nou okouran de egzistans gwoup ame sa ki kote se plizyè gang ki met tèt yo ansanm e kisa nap fè tou pou nou stope l paske li ap mach tout moun yo ap mache nan lari yo sou rezo sosyo yo. Nou okouran genyen plizyè gang ame e popilasyon an e konnen ni moun nan zòn yo konnen l tou e nou toujou pale de sa e gen kesyon tou ki vini de la près de nou e nou toujou e tou di ke men kisa nou konprann e ki konsiderasyon ke nou fè.

RNDDH di ki ta patisipe nan masak 15 la.
Eske nou gen yon reyaksyon sou 522 pnh la e Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo di ki ta patisipe nan masak Pon Wouj? Onivo rapò rnddh lan, se sèten ke wo kòmandman an touche de sa. Gen de konsiderasyon jisteman ki prale met sou li. Pou le moman, onivo enspeksyon jeneral gen ankèt e kòmandan chèf la pase enstriksyon pou ke yo mennen ankèt.

E jan nou di an, gen yon rapò ki soti ki touche plizyè moun, plizyè enstans, plizyè sektè, notaman lapolis. E kòmandan an chèf lan pase enstriksyon a enspeksyon jeneral, paske dè ke bagay la gen polisye ladan l, se enspeksyon jeneral ki se antite dankèt administrativ lan ki pou ankete sou li e pou fè rekòmandasyon o nivo de la direksyon santral, de la direksyon jeneral de la polis nasyonal. E se se ke k ap fèt pou le moman. Efektivman, pòtpawòl, sa k pase sè ke gen dè zòn. Nou konstate moun pat ka pase nan yo. Nou wè moun kòmanse ap vake avèk okipasyon, pa egzanp sou gwo zòn tankou Kafou Aviyasyon. Men se pa lapolis ki pèmèt zòn sa yo retounen a lavi se menm nèg Jenèf yo. Eske jodi an nèg Jenèf yo nan an kolaborasyon avèk lapolis yap ede yo paske yo petèt yo estime l fèb? Osinon di nou sa Jenèf lan ye egzakteman? M trouve ke mo a trè fò ke ou di ke lapolis fèb. Lapolis ap travay le montaj an fèt. Men lapolis li menm ap evolye nan kad legal. E nou toujou di ke kote ke li menm bandi an li menm li konn soti avèk zam ni, li tire, plizyè moun blese, plizyè moun pran bal e gen moun ki mouri. Lapolis pa ka gen yon konpòteman parèy. Lapolis li menm se avèk estrateji, se avèk ransèyman ke l sèvi. E nou konprann efektivman. atant moun yo, paske yo di bon gen plizyè fwa mesye sa yo ap opere epi lapolis pa janm rive, lapolis pa janm arive epengle yo, lapolis pa rive eklate selil Dubran yo, nou konprann sa. Men atansyon, sa k enpòtan pou nou se lavi k enpòtan pou nou. E lavi k enpòtan pou nou, lavi popilasyon enpòtan pou nou, egalman lavi bandi yo tou enpòtan pou nou. Paske nou pa òganizasyon ki la pou tiye moun, nou òganizasyon la jisteman pou ke nou kapab travay pou e pou lajistis e lè n pran bandi yo, Nou kondwi w devan lajistis e sa kapab rive tou, les échanges de tirs Malerezman konn genyen dè bandi ki tonbe. Pòt pawòl e lapolis toujou ap kontinye chèche Babekyou e si nou e nan ki zòn nou chèche l deja nou pa jwenn li nan ki zòn nou chèche l deja nou pa jwenn li paske w di lapolis toujou ap chèche l Natirèlman ki zòn nou pase deja. Mwen di w ke gen plizyè avi de rechèch e se sèten ke gen de avi de rechèch ke nou lanse. Ske n pa janm arive epengle moun yo. Men li toujou rete avi de rechèch. E jan nou di an, jan nou di an, jan nou di an, e sa k fè ke a chak fwa ke n lanse avi de rechèch yo, nou toujou di oka ke nou lokalize moun sa yo pou popilasyon li menm ede nou, nou menm pou ke nou kapab arive, arive epengle moun nan e kondui l devan lajistis. E bon a savwa ke wi, li toujou rete nan kad rechèch, e pa li menm sèlman, e dòt moun ke nou ap rechèche. E avi de rechèch yo pou popilasyon e kamera e te kamera laprès jisteman temwanye sa. Pran pawòl Pran pawòl Lendi a la te gen yon manifestasyon manifestasyon ki tap fèt devan ministè lajistis mwen panse imaj sa yo te fè le tour dè rezo sosyo nou wè jan gen de polisye te gen moun ki tap manifeste pasifikman yo te jis vin ba yo gaz rale bandwòl yo nan men yo se ki reyaksyon ke lapolis genyen fas ak sa kote lòd sa te soti. e pou polisye yo te mennen aksyon sa sou moun sa yo ki tap manifeste pasifikman.
E pèmèt ke mwen di ou ankò ke dè ke gen polisye e dè ke moun nan popilasyon an pa dakò a yon konpòteman oubyen yon eka de konpòteman oubyen yon bavure policière, gen enspeksyon jeneral ki otomatikman pran chaj. Dè ke nou sezi de sa enspeksyon jeneral li menm pran chaj. Je kwa ke yè enspektè jeneral la te fè yon konferans, se sèten ke li te elabore nan sans sa.
Ok, mèsi.